Madam Ketly Julien, direktris egzekitif IMED ki ap òganize kolòk sa a. Epi genyen yon jèn tifi, ti minè ki gen 10 etan ke nan okazyon kolòk sa a li te prezante bay laprès men yo mande pou garanti anonima l, non l avèk figi l p ap parèt nan televizyon. Li ap travay nan yon klèb kòm sèvez men sèvez la se ant yon pakèt gwo giyimè paske se pa sa li la pou l fè sèlman.

E bon ki son prèv de sa ke nou tout nou fèmen je n sou li, nou fè kòm si nou pa wè pa egzanp sa k ap pase sou twotwa Petyonvil, e sa k ap pase toupatou, gen lè timoun yo prèske ap mache toutouni nan lari a, pa gen yon polis ki ap di anyen, gen nan lòt peyi, byen ke se pi vye metye di mond, se konsa yo rele laprostitisyon ki ap fèt nan lari, e jan l ap fèt lan, men gen de peyi se yo fann nan kò moun ki ap vin solisite a. E gen de lwa yo vote, moun sa yo vin gen difikilte pou yo ka fè jan de aktivite sa yo. E yo gen de lòt peyi, se pwostitiye yo menm yo vote lwa kont rakolaj de bagay konsa. Men an Ayiti, se gichè lib, pa gen anyen. E laj timoun yo pa enkyete pèsonn. Y ap fèt devan je tout moun nan peyi a, tout gwo otorite, lapolis, enstiti byennèt sosyal, tout moun, pa gen anyen k fèt. Lontan, yo te konn bwote yo, yo te konn egzije ke medam ki granmoun, ki nan aktivite sa, pou yo te konn asire yo ke yo fè yon seri de enspeksyon onivo sante, tout bagay, pa gen sa ankò, pa gen sa. E sou bò pa l, responsab sant reedikasyon minè ki gen konfli ak lalwa, Sermicol, enspektè Molière Darius, esplike kalite ankadreman yo bay timoun ki twouve yo nan sant lan. Li di nan kad akonpayman yo bay anpil timoun ki te pase nan Sermicol la, e gen anpil ki vin rive reyentegre yo nan sosyete a san pwoblèm. Enspektè a presize sou 101 timoun ki te fèmen nan Sermicol la, Se sèlman 16 ki rive pase devan jij natirèl. N ap tande enspektè Molière Darius toujou nan mikwo Di Dropart nan okazyon lansman kòlòk sa a Les Beaux Fils d'Haïti, Kòlòk IMED. Espas yo genyen nan sant dakèy yo konble, yo voye yo ba nou imedyatman, yo an konfli avèk lalwa, yo voye yo ba nou. Donk nou menm osè mikò kòman nou trete yo, nou fè lekòl pou yo, lekòl klasik, fondamantal, nou fè ki kòmanse de premye sik a la twazyèm sik, nou fè nou fè peti metye pou yo tou de fason pou nou oryante yo, pou nou reinsere yo lè yo soti a de pou yo ka gen yon lòt konpòteman. Pou le moman nou gen 101, nan 101 an nou gen 16 16 ki ki jije deja, rès la an atant de jijman. A lechèl nasyonal nou gen 392. Kontravansyon pli frekan, pli rekirant yo se vòl, vyòl.

15 ans yo tou voye sèvi. Yè nou te gen, m pa konnen si nou tout te la, nou te gen yon bèl fèt ke nou Lapolis Nasyonal Dayiti, Direksyon Administrasyon Penitansyè te òganize pou timoun ki an konfli avèk lalwa. Nou te mete aksan sou sa. Nou te pwojte dè jèn ke ki te vini ki te nan delenkans ke nou travay avè yo. Akonpanyeman psikososyal, psikolojik yo te fè ke nèg sa yo soti, yo soti deyò a. Yo gen bon konpòt, non sèlman nou te travay yo vin gen bon konpòteman anndan, yo soti deyò a nèg yo kontinye. Studio Gen Saint Trinite sak tap fè DJ pou nou an se fè ansanm avè nou nèg li gen bon konpòteman ki renmen nou gen pou enfòmatik la ki te fè enfòmatik la anndan li te di soti li soti li pral fè e sal renmen li pral fè DJ efektivman misye ladann donk nou men pou travay sa fasil nou gen nou bezwen bra nou gen lòt moun ki ede nou pou lèw soti pafwa si nèg a li soti nan fanmi modès paske li te gen la de dènyè direktè administrasyon penitansye a la te bay lekòl etnoloji posiblite te mennen yon ankèt te vin fè yon rechèch. Li wè timoun sa yo se timoun ki soti le pli souvan de e ki isi, dizon, de famiy monoparantal, de famiy disloke, ki gen de kondisyon sosyoekonomik prekè, se la nou jwenn jwenn yo plis. Donk, fas a a sitiyasyon sa a, nou fè apèl avèk lòt patnè lè timoun nan soti an pou kapab akonpanye yo. Si nèg la vle kontinye etid li, si li vle al aprann on on metye pwofesyonèl pou l kapab jwenn chans la.
Li se Komisè Molière Daïus ki responsab Sant Reyedikasyon Minè ki gen konfli ak lalwa, Sermicol, ki t ap pale konsa. Nou konnen timoun yo, sa pa vle di ke timoun ki sot nan fanmi a fè bon pa ka tonbe nan delenkans, nou wè tout lajounen sa ap fèt, men yo gen plis mwayen, yo gen plis pwoteksyon, men jeneralman, mwen di jeneralman, nou pa pale de eksepsyon, Yon timoun li pòv, li gen tout pwoblèm sa yo se paske paran l nan sitiyasyon difisil. Paske se paran oubyen li sibi yon gwo dezas nan, li te ka te gen travay li pèdi, li te ka te gen mwayen l pèdi, li ka gen yon katastwòf ki rive nan vi l, li pa ka fè fas a responsablite l ankò oubyen timoun nan soti nan fanmi ki tèlman pa gen mwayen ditou yo pa ka reponn e leta pa pote ankenn garanti pou fanmi yo an Ayiti, pa gen sekirite sosyal, yon seri de sousi yo pa retire nan tèt fanmi yo, timoun nan ta gen dwa menm si manman n pa ta gen gwo mwayen, men l ta gen dwa pral nan bon lekòl ki ap garanti ke l gon bon edikasyon, lekòl repiblikèn, li ta ka genyen bon sant de sante, bon lopital kote si l malad y ap ba l bon swen, sa p ap ruine fanmi n paske genyen se yon asirans sosyal ki genyen ki pèmèt ke l ka gen aksè ak sa. e pou seri de lòt pwoblèm, e li ta ka genyen yon lojman sosyo tou ki desan pou l rete, sa t ap pèmèt ke yo atenye tout pwoblèm sa yo. Men, pa gen sa nan peyi Dayiti, okontrè sa n ap adore se lajan, e wa lajan ke n ap ajenou anba pye l, e n ap fè tout ti moun konnen tout moun kapab gen yon machin ki vann 80 mil dola, tout moun kapab gen yon kay ki vo 500 mil dola, tout moun ka gen tout bagay. Alòske peyi a li menm se yon peyi twa ka moun ladan l p ap travay, yo pa gen resous pou yo viv. Donk gen pwoblèm de valè nan sosyete sa a ki trè grav. Sou kesyon timoun yo toujou, Kouen-Dou gen plizyè òganizasyon ki pale de dosye sa a nan okazyon semèn, se te yon jounen anvan men se yon wikenn li te ye ane sa a sou kesyon timoun yo. Se te yon Duvalier ki te kreye jounen sa a. E se te toujou dezyèm dimanch mwad jen, e yon jounen pou timoun yo, men sitiyasyon vin mangonmen nèt, deteryore. E genyen rnddh ki soti nan okazyon sa yon rapò plizyè paj. E ladann li pale de lwa ayisyèn lan ki pwoteje timoun ki minè nan dispozisyon ke l pran men rarman Yo pran an konsiderasyon timoun ki gen pwoblèm ak lalwa, anpil fwa se menm rejim yo mete yo ak granmoun yo, pa egzanp si pou yo fèmen yo nan prizon, yo kenbe yo nan sant detansyon, e dosye yo swiv menm wout lan nan kesyon kontravansyon, nan koreksyonèl ak nan tribinal kriminèl. De fason jeneral, yo pa separe timoun yo de granmoun yo, anwetan nan depatman Lwès lan gen yon prizon spesyal yo rele. Centre Réinsertion des Mineurs en Conflit avec la Loi, CRMICOL, nou sot tande responsab li ap sot pale la a, e ke yo konstwi l pou ti gason sèlman. Ti fi yo, anvan sa se nan prizon sivil Petyonvil yo te fèmen ak medam nan, medam yo jounen jodi a, yo fèmen yo nan prizon sivil fanm yo ki nan Kabarè. Donk timoun piti tifi ki fèmen avèk de medam e ki yo menm an afè ak lalwa. Sou plan jiridik, daprè sa MDDH di, sitiyasyon ti minè ki gen konfli avèk lalwa se pa yon bagay ki bèl menm. E sou yon total 278 ti minè ki fèmen nan prizon, gen 69 sèlman ki jije kondane e gen 209 ki nan sitiyasyon detansyon prevantiv. E apati de enfòmasyon chifre, 76 pousan Nan timoun ki nan prizon ap tann kisa yap di sou sò yo, yo nan detansyon prevantiv pwolonje. Sepandan, gen egzanp ki pale pi byen konsènan sitiyasyon sa. Genyen 101 ti minè ki fèmen nan prizon sa Sèmikòl la, 85. e ki reprezante 85 pousan ladan yo, ap tann pou yo pase devan lajistis. Pami yo, rnddh pale de ka 45 ki fèmen nan prizon soti 2013 pou rive 2015 ki toujou ap tann pou yo jije yo. E konsa, genyen 3 ki fèmen nan ane 2013, gen 13 nan ane 2014 e gen 29 nan ane 2015. Tifi ki nan an kontravansyon ak lalwa ki fèmen nan prizon sivil pou medam yo nan kabarè, Jounen jodi a, yo 12. Pami yo, gen 2, e sa bay 16 pousan ki kondane, e gen 10, sa bay 84 pousan ki ap tann yo jije. Pami kondane yo, rnddh pale de ka yon ti fi, yon ti minè, ki jwenn kondanasyon pou l pase tout vi l nan prizon, pèpetuite, e gen 2 lèzòt ti minè. Yo menm yo kondane yo pou yo pase 15 an nan prizon. E menm jan nan sou komisarya mòn sòlda, se pa bòn, se mòn sòlda, nan Tigwav, genyen rnddh ki resanse 8 ka ti minè ki fèmen nan prizon, ladan yo gen youn ki kondane. Gen youn ladan yo ki gen 15 an, yo te arete l daprèzavwa li te vòlè recho e li ap tann yo jije l depi fevriye 2017. Alò se devan tout chif sa yo, òganizasyon an fè de kòmantè ak rekòmandasyon. Li di nan kad komemorasyon jounen nasyonal timoun yo an Ayiti, rnddh avèk tout estrikti rejyonal li genyen yo, yo ensiste sou fonksyònman sistèm lekòl la nan peyi Dayiti e sou ka ti minè ki an kontravansyon ak lalwa. Sepandan, fòk nou pa bliye tou kalite lòt kategori timoun ki merite atansyon an Ayiti ki ti minè, timoun restavèk yo, ti sentaniz yo, e timoun ki lage nan lari yo, e timoun yo mete nan òfelina yo, oubyen timoun ki twouve yo nan sant dakèy chak jou, kote dwa timoun sa yo ap pase anba pye. Rnddh a estrikti rejyonal li yo atire atansyon sou le fèt ke Konvansyon entènasyonal konsènan dwa timoun, Konstitisyon peyi Dayiti a ansanm avèk divès dispozisyon lalwa prevwa sou kesyon jistis pou timoun ki minè, e pwoteje dwa timoun yo e atravè edikasyon e atravè garanti ke lajistis ba yo. Epoutan, nan peyi a, sitiyasyon ke nou genyen jounen jodi a, fè ke gen plizyè sistèm de pwoteksyon nan kesyon edikasyon, fòmasyon pou timoun e selon plizyè kategori, selon mwayen finansye e paran timoun. Lè di mezi pwen w, mezi wanga w. E sa vle di ke e nan pi wo nivo Leta, diskriminasyon konsènan timoun yo planifye e mete an aplikasyon. Paske se yon Leta ki chita sou diskriminasyon, Leta de klas. E swivan timoun nan soti nan fanmi ki gen non, ki gen mwayen, l ap gen yon tretman, e swivan ke l soti anba e pitit sòyèt li ye, y ap maltrete l. E parapò a sitiyasyon ki gen nan lekòl yo jounen jodi a, Mouvman pwotestasyon pwofesè yo, rnddh, ak estrikti rejyonal li yo raple konstitisyon ki an aplikasyon nan atik 32 ki sa l di, ki se devwa leta pou l garanti dwa pou timoun yo gen bon jan edikasyon epi lekòl la se ansèyman li fèt pou l lib e nan tout nivo. e li egzèse sou kontwòl Leta, libète sa e premye travay Leta responsabilite l ak kolektivite teritoryal yo se kesyon pou tout timoun al lekòl e se sa k kapab pèmèt peyi a devlope. Leta dwe ankouraje e fasilite inisyativ prive tou nan domèn sa byenke Nou kwè ke fòk Leta ta pran de mezi pou bloke gen twòp prive nan peyi a nan kesyon edikasyon. Anplis de sa, se yon prensip ke tout pati ki ap entèveni nan fòmasyon, nan pwoteksyon, nan epanouyisman timoun, se toujou MDDH k ap pale, dwe fè l nan enterè siperyè timoun yo. Lè y ap gade mouvman pwofesè yo, jan ke l òganize a, ebyen l pa nan enterè timoun, siperyè timoun yo, ni nan dwa edikasyon. Rnddh ak strikti rejyonal li yo estime ke lè ke gen manifestasyon ki ap fèt kote pral gen vyolans, òganizatè yo gen pou devwa moral pou yo bloke manifestasyon sa a pou evite ke elèv yo pa enplike nan mouvman vyolans e ki ap bay enpresyon ke yo dakò e yo dakò avèk sa pwofesè yo ap fè e pwofesè yo dakò pou yo patisipe nan vyolans la. Nan sa ki gen a wè a sitiyasyon ti minè ki nan konfli ak lalwa, rnddh ak strikti rejyonal li yo estime ke lefèt ke otorite lajistis yo pèmèt ke 76 pousan timoun ki, jounen jodi a, an kontravansyon ak lalwa fèmen nan prizon san ke yo pa pase devan yon jij, yo nan detansyon prevantiv, pa reponn ak prensip pwoteksyon timoun yo. Pou fini, kontèks n ap viv jounen jodi a, nou kapab di li nye dwa timoun yo menm, li pa pèmèt ke yo komemore jounen nasyonal timoun ann Ayiti. Otorite Leta yo, okontrè, yo dwe panche yo de fason seryez sou sitiyasyon kote k anpil ti minè twouve yo y ap viv nan peyi a, de sitiyasyon ekstrèmman difisil ki ipoteke avni timoun sa yo. Leta dwe idantifye koz pwoblèm sa yo epi pou l jwenn solisyon tout bon. E nan sans sa rnddh ak estrikti rejyonal li yo rekòmande otorite yo pou yo pran an konsiderasyon nan bidjè nasyonal la divès pwoblèm ki lye ak kesyon edikasyon e pou pwofesè yo planifye e òganize de mouvman pwotestasyon ki pran an konsiderasyon tou enterè timoun lekòl yo. epi pou otorite lajistis yo fè entèvansyon rapid sou sitiyasyon timoun ki an kontravansyon ak lalwa pou tabli yon pwotokòl ki ap bay rezilta rapid, efikas e pou evite ke ti minè ki fèmen nan prizon yo, yo pa kenbe yo nan sitiyasyon detansyon prevantiv odela delè ke lalwa bay pou sa. Epi gen de peyi, yo pa mete timoun yo nan prizon, se nan sistèm pou reedike yo e pou reinserse yo nan sosyete a. Se te rapò rnddh nan okazyon jounen nasyonal timoun dezyèm dimanch mwa jen. Nou konnen pandan tout semèn nan gen plizyè aktivite ki te fèt pou make dat sa.